Precious arm, you feel it, but you got it all, believe it. Nap di byenvini tout moun pou yon nouvèl edisyon se Haïti Info Sport 1 ki antre lakay ou nan kad seri emisyon pou difizyon enfòmasyon ak rezilta tout match nasyonal kou entènasyonal. Nou pati pou katriyèm edisyon nou. O mikro nan redaksyon pou prezantasyon an se toujou mwen menm sèvitè w César. Nou envite w rete branche.
Wap swiv Ayiti Enfo Spò 1.
Yon lòt fwa ankò nap di tout moun bonswa e nap raple ke jodi a se lendi 27 janvye 2025. Nou prale dwat nan lendi ki te 20 nan premye lig la genyen Chelsea ki l bat Wolverhampton 3 a 1, Liga a Villarreal maoke 4 zero epi nan Serie A gen Como ki bat Udinese 4 a 1. Mardi se te bel e byen la Ligue des champions genyen Monaco ki bat Aston Villa 1 zero, Atalanta e Storm fè 5 zero.

Liverpool fas a Lille, Boloy fas a Dortmund ki fè menm skò 2 a 1 epi te gen yon match nul skò nul vierj antre klub Bruges avèk Juventus de Turen. Toujou nan Mardi Europa League gen Atletico Bilbao ki pran 4 a 1 nan men klub Turk lan ki se.

Pou sa k konsène 3 match sa yo ki se, Milan AC Girona, Inter Sparta ak Celtic fas a Young Boys. Match nul, 3 a 3 antre Galatasaray e Dinamo Kiev nan Europa League. Nan jedi se nan pral jou pi fò match Europa League yo, pami yo la defèt di Roma fas a Alkamaar, yon klub neerlandè 0 1.

2 Catalan fas a Valence Football Club 7 a 1. Se ansanm rezilta ak enfòmasyon sa yo nou pral devlope pou ou, nou envite w rete branche. N ap kòmanse ak Lig dè Chanpyon, anpil bèl rankont sitou nan madi te gen Atletico de Madrid ki bat Bayer Leverkusen 2-1 a Riyad.

ki ta pral louvri skò pou Levèkousen nan swit ta pral pran yon katon wouj vè lè 76 èm minit pou yon fot sou Gilyano Simeone epi Pablo Barrios ki te ekope de yon katon wouj ekspilse depi nan 25 èm minit skò final 2 a 1 an favè Lèzòm de Simeone. Toujou nan madi 7 èm jounen Lig dè Chanpyon an, La Juventus de Turen an deplasman kay klèb wouj Bèljik fè nul 0 0

E pou klotire, a 3 minit de la fen an tan règlemantè, se Gonzalo Ramos ki enskri katriyèm gòl pou Pari. E la defèt dè Bavawa a Rotterdam fas a Feyenoord, 3 but a 0, double de Santiago Jimenez 21 nyèm ak 9 yèm minit nan tan règlemantè nan fen premyè peryòd lan sou penalite epi 81.

Se Mads Bidstrup, Strup ou Bidstrup ki redui skò lan pou Strasbourg pou Liga a. 2 gwo potanta espanyòl yo, Real de Madrid an premye epi Barça an twazyèm pozisyon nan klasman an. An samdi, gen Kylian Mbappé ki jwe yon match majistral kontre Valladolid, 3 gòl. On kou de chapo, 30 sèmi, 50 sèmi minit, epi nan tan règlemantè dezyèm peryòd la sou penalite, toujou Liga nan dimanch genyen Valence ki konsède yon defèt ak yon skò de tenis fas a Football Club de Barcelone, 7 bi a 1. Bitè yo, Francky de Jong, twazyèm minit, Fernan Torres, uityèm minit, Raphinha, katòzyèm, double de Fermin Lopez, 24.

Talk Coach nan tèt pwojè United la se byen wi Rudy Garcia yon nouvèl ki pat ka tann se espanyòl la Rudy Garcia ki pran tèt fòmasyon sa nou vle pale de Manchester United pa bò kote pa nou nan foutbòl nasyonal. Se avèk anpil tristès nap anonse sa yon dèy pou foutbòl ayisyèn nan se Chaleston Artiston di kote de Mirbalè misye ki twouve lamò li. Enfòmasyon pa twò twò twò defini kòman sa ye men sepandan nou jwenn enfòmasyon sou lanmò jèn jwè sa ki te konn jwe pou ekip foutbòl Mibalè a. Alò, nou swete kondoleyans a tout fanmi Charleston Artison Tanka nan AS Mibalè ki jwenn lanmò li selon enfòmasyon. Pou pwogramasyon match k ap gen pandan semèn nan se toutswit, rete branche pou gade yo, pou swiv yo, tizè paryaj yo, pwonostik yo, toujou rete branche. Se te avèk yon plezi ke mwen te pran anpil plezi tou pou m te prezante nou dènyèm edisyon sa a ki se katrèm edisyon janvye sa a. N ap di tout moun mèsi dèske w te tande nou, alapwochèn. E pa bliye, lè w rete swiv ribrik Haiti Info Sport 1 yo, ribrik spòtif Haiti Info Sport 1 yo, ou gen chans gen anpil kado, tankou mayo foutbòl, mayo baskèt, balon foutbòl, balon baskèt, kat rechaj Natcom e Digicel. Toujou rete branche, abone ak chanèl la pou tout enfòmasyon.